Près ekri, près televize, medya an liy, rezo sosyo, Ayisyen k ap viv anndan peyi a kou sa k ap viv aletranje, sa k ap viv lòtbò dlo, lòtbò dlo, deyò peyi a. Maten an, mwen fè rankont ak laprès. pou m kapab reponn de detraktè sa yo rele lougawou ki manje pitit ou epi premye moun ki rive anba tonèl ki rive devan pòt ou se li se sa m vin reponn maten an mèt Dorval se te Se te yon pyès, se te yon moniman non sèlman pou peyi a men yon moniman nou menm pou fanmi nou. Paske gen de konba ke m fè fas, gen moun ki pa konnen kote m jwenn senti m kanpe. Men Bondye te ban mwen yon moun ki te rele Monferrier Dorval. Depi plis pase 5 a 6 an ki avoka m. Avoka fanmi m, avoka madanm mwen, nan divès dosye sansib. Dayè, anpil moun tande nèg yo vin chèche okipe atansyon m. Yo chèche de raketè vin fè emisyon pou di Rosemond nan vòlè tè pou yo ka okipe sèvo m, pou yo ban m okipasyon. Poutan s on kou. Nèg yo ta pral pote nou, yo ta pral tiye avoka nou nan men nou, ki se mèt Monferrier Dorval. Se mèt Dorval ki travay sou tout dosye, nou tande m ap pale Toine Katia Hervilus, se li ki moute tout dosye, fè tout bagay pou nou. Se mèt Dorval ki avoka m, mèt Dorval se li ki konseye m, tan jiridik, ekonomik, ki mande Rosemond sa w ap fè pou viv? kote m kapab di de rapò relasyon m devlope avèk Prezidan de la Repiblik, Prezidan Jovenel Moïse. Prezidan Jovenel Moïse pa janm mande Rosemond sa w fè, kòman w sipòte pitit ou, sa w regle, konprann, kòman w viv. Poutan, Monseyè Dorval, kou m al nan kabinè l, li di, Rosemond, kòman timoun yo, kòman w ap viv? M di, a mèt la men jan m, li di non, fòk yon bagay fèt. Se mèt Monseyè Dorval, m gen yon ti fim e ki se ajans imobilye, se mèt Dorval ki moute l mwen. Li di sa a ou mèt wè l pran tan, men depi ou konn sa w ap fè, w ap viv ladan l. Se li ki moute l. Lè m vin rive o dènye moman, m di mèt Dorval, nèg yo ap pèsekite m, sekirite m gen pwoblèm. Li di oke, men sa n ap fè. W ap moute, etandone ou toujou gen militè, m avèk ou, m pa vle pou yo pran w kòm nèg k ap mache ak bandi ak zam, ensekirite, ou konprann sa m vle di w? N ap moute yon konpayi sekirite. M poko gen Wè poko gen yon mwa depi se li k voye wap gade resil ban mwen mèt Dorval wè resil ban mwen pou mal depoze pou dosye al depoze nan ministè komès nan icam ajans de sekirite li di fo sosyete pou ka legalize pou legal nan tout sa wap fè mèt Dorval gon jij. D'instruction ke nèg yo ba yon kòb yo fon yo fon kout mal taye yo voye m al jije san m pa menm konnen Mèt Dorval di Rosemond non yon jij pa ka pa tande w yo pa ka pa enstwi okenn afè kont ou epi yo voye w al jije Mèt Dorval pran kesyon an men li di pa al nan laprès pou sa ban mwen mwen m ap regle l Mèt Dorval M pa gen lajan wap tande ki moun ki ki kab ki ka konsilte ki ka konstitye mèt Dorval kòm avoka li menm li di li mete l a dispozisyon m lè m vin gen dosye sa a ki kab fè bri nan radyo sou dosye tè byen katya evilis gito evilis li di Rosemon sa dosye sa ye paske m pa vle w twouve w nan de bagay pa rapò a jan wap goumen se pa lè m mouri lè w mouri men jodi a mwen map ba w map sipòte w. Li pran dosye yo, e li k deplase, pran isye, pran jij de pè, al konstate eske tèl dosye, epi ki pèmèt jodi a nou la a. Mentnan, jedi pase, jedi ki te 19, 19 out, mwen santi, gen de enfòmasyon m genyen sou peyi a. Kote gen yon gwoup gang, yon gang politik, e pa gang nèg k ap mache kase, men yon gang politik, ki mete kanpe yon strikti ki rele Rap 13, k ap fè de reyinyon, men reyinyon sa a, se yon reyinyon kote yo mete kanpe yon operasyon ki rele operasyon Vòlkan anndan kay. Vòlkan anndan kay la, Ki strateji yo di y ap itilize, sè ke moun k ap gen pou al mennen operasyon touye moun yo, nan yo ap gen polisye. Yo bay enprime 50 bagay, ti chòt bay lapolis. M genyen la, m al chèche wè lapolis pou m pataje enfòmasyon. Yo bay enprime yon ansanm de rad di ne pa. Sa ke wap ba yo ap frape wap santi gon moun ki vini epi se di ne pa. Men se lèl fin touye w andan lakou al soti epi wa konnen se pa di ne pa ki te antre lakay ou. M konn tout dosye sa yo. M al wè komisè gouvènman an. Pandan m nan yon dosye m gen yon lòt dosye m antre nan pakè epi m rankontre komisè Ducarmel Gabriel. Mwen di komisè yo pral tiye anpil moun nan peyi a sa nap fè? Li di li menm li santi gen de pwoblèm men li bezwen yon blende, li fòl ta gen yon machin blende poul ka antre paske li di komisè nèg plan nèg yo mete a se yon plan ki fèt ki pral bay yon seri de gwo boulvès epi pou yo di se Jovenel kap touye moun gang kap touye moun pou pèmèt Jovenel kapab pote chay. M di komisè sa nap fè? Lèm wè komisè a li menm pou kont pal li pè. Mal rankontre mwen rele minis Odin Paul fils minis enteryè a vwala mal rankontre minis enteryè a m di minis m gen ijans pou m wè w banm yon chans m pale avè w li di m ok Rosemond an nou rankontre nan Montana lè m rive Montana nan maten m di minis dan tou lè peyi di mond yon nèg ki minis enteryè Yon bò peyi a sou responsablite l. Gen bagay nou pa ka kite rive. Gen moun yo pral tiye nan peyi a. M pa konn si se lendi, si se madi, men sa k ap mitonne yo minis, ou pa ka pa gen sèvis ransèyman pou w detekte sa k ap fèt anndan peyi a. Paske pral gen moun k ap. Ebyen, ooh, minis lan di m. M pral mete w an kontak. padon avèk minis jistis la pou nou wè sa ki sa nou ka anpeche m di minis pa gen tan non pa gen tan non pase sa ap fè a pral gen konsekans men lè w pèdi yon moun ou pèdi l nèt epi se konsa yo te ban m randevou a nojou randevou a poko reponn

Pran randevou a dcpa, randevou a pa kenbe. Ebyen, tout sa, se te de plan, reyinyon k fèt nan otèl, reyinyon k fèt nan pati politik, reyinyon k fèt, nèg yo bay motosiklèt pou filme moun, pou lokalize moun, ebyen, se de reyinyon a de karaktè kriminelo-politik, pou di, epi yo gon kapasite mwayen lajan y ap enjekte nan radyo pou fè pwopagann kote bandi direktè polis pa kapab, gouvènman pa kapab, se gouvènman k ap touye moun anndan peyi a. Men, tankou m di, m chèche, erezman, avan sa yo rive, m t al wè dè otorite pou m di yo men sa k pral pase, men sa k ap pase anndan peyi a. Maten an, m ap di, m ta swete nou lanse yon vibrant apèl. Bay tout kanmarad ki te konn ap goumen. Nou pa goumen pou prezidan Jovenel Moïse. Nou pa goumen pou djòb. Dayè m pa nan djòb. Dayè m pa nan djòb, m pa gen okenn kote m ap benefisye okenn privilèj nan gouvènman Jovenel Moïse. Sa vle di mwen batay m ap mennen an, m ta renmen wè peyi a stab, m ta renmen peyi a. Sa ki nève m maten an, sa ki mennen m jodi an ankò, mwen menm, m se uityèm moun ki sou lis pou yo asasinen. Lis la la a, li sou telefòn mwen, m gon kote l soti. Paske nou enfiltre yo, nou genyen mesye sa ki mouri tou dènyèman, piyay makèt la. N ap chèche otorite pou n bay nimewo, nimewo plak motosiklèt ki komèt krim nan. Nou gen moun Lè la police kouri tout moun kouri tire Nou te gen yon solda sou lèl li menm se atè l kouche men pandan l kouche l pran plak moto a li menm kòm li pat gen mwayen pou reyak men or moun ki fè krim sa daprè tout enfòmasyon ki disponib sot jous gonayiv men si nou pa denonse yo si nou pè denonse yo yap tiye nou tout sou pretèks politik mwen menm mwen di yo mwen nan batay Nou fè apèl avèk mwen. M te fè silans, dayè tankou m di tout moun. Tout batay m ap mennen an, m pa gen ministè, m pa gen chaje d'misyon, m pa gen. Sèl sa m ta renmen wè ke Ayiti stab, aktivite ap fèt, peyi a repran dwa granmoun ni, peyi a ap viv, moun ap viv anndan peyi a. Men, moun ki te pi chè pou mwen, andeyò de fanmi m, li rete Monferrier Dorval. Paske si m pa nan prizon, gen de bagay nèg pa fè m isi, se gras a Dorval. Yo tuye mèt Dorval. Mwen pwomèt peyi a, nou an konsiltasyon avèk tout nèg ki te fè tout 2004 avèk nou, ki te nan batay avèk nou. N ap vanje san Dorval. Se vre yo di gen FBI, yo di gen dcpj, yo di gen Lafrans tout k ap vin pote kole. Nou vle fanmi Dorval wè moun ki tuye Dorval la ansanm ak moun ki peye vin tuye l la. Nou vle pou Leta jwenn li. Paske yo tiye Jean Dominique sa pase. Yo tiye Brignol Lindor sa pase. Yo tiye sesi sa pase. Epi yo di w ankèt se pouswiv. Ankèt ap pouswiv. Nou menm nou sèl sa nou mande. Nou ta renmen fanmi Mèt Dorval. Paske nou pat devlope bon relasyon avèk fanmi Dorval. Fòk avoka mòn rantre nan pwosè Dorval la. Fòk avoka mòn, fòk gen tout moun, tout men, tout espri, ou menm ki ougan kèlkanswa kote ou ye, tout moun fèt pou mete men. Fouke, paske nou ka gen 5 Dorval, men nou pa gen 10 Dorval nan peyi a. Nou pa gen 20 Dorval. Pa gen nèg ki serye son moun ou pa gen anyen ou ka repwoche mèt Dorval nèg yo al tiye mèt Dorval nan kondisyon parèy epi kounya lougawou k fin touye Dorval la lougawou k manje pitit mwen an se li k vin ap danse anba tonèl nou sou pretèks se politik se Jovenel sesi Jovenel sela lè pou mèt Dorval Pale nan dosye komisyon bagay nouvèl konstitisyon. Se mwen mèt Dorval ye. Mèt Dorval di Rosemon, yo rele m nan bagay bay pou m ta moute komisyon pou travay sou konstitisyon wi. Ki sa w wè nan bagay sa? M di mèt Dorval, nan laj ou ye la a, sa w ka fè pou sa mwen gen nan tèt ou pa gen lòt moun ki genyen nan pou peyi a. Paske ou vin yon dezenterese, sa w ap fè yo y ap pozitif. Pou mèt Doval al kandida pou batonye, se nou wi di mèt Doval. Lè n gade sa k ap pase mesye dam, anndan sa yo rele koperasyon avoka, lè n gade sa k ap, nou di si gon mè yon moun tankou mèt Doval ki rive batonye de lòd dè avoka de Pòtoprens, m panse gen anpil lòd ou ka, mèt la di se vre? Ou panse m ka itil peyi a la? M di wi mèt Doval, al kandida pou batonye pou n wè si yo p ap vote w kòm batonye. Efektivman mèt Doval ale, Nou di mèt Dòval wap bon mèt Dòval rive bat ou ebyen jodi a yo pa kite mèt Dòval akonpli rèv li akonpli sal te gen kòm misyon mete sal te gen nan tèt li pou peyi a yo tiye Dòval epi yap mache nan tout radyo fè pran pòz e yap kriye yap denonse. Y ap akize, y ap detounen pis sèn de krim nan. Depi moun ap detounen sèn de krim, se kriminèl la l ye. M pa ka di se Jak, se entèl ki tiye Dòval. M ap di, n ap kolabore a lapolis pou yon gade tout enfòmasyon sa yo. Paske mwen m gen de dosye sansib, Mèt Dòval t ap trete pou nou, se dosye to Anne Katia Ervilis, gen de dosye sansib. N ap di lajistis, enben n ap mennen ankèt pou nou wè. M pa pral di se entèl, se entèl. Si w ka di se entèl, se kote la.